Men boul ki pral kraze bank jodia fanatik mwen yo. Bonjou, bonjou, bonjou fanatik yo, sa depan de lè wap gad videyo a, oubyen bonswa. Koman nou ye, koman nou ye? M espere ke tout fanatik anfòm, tout fanatik ok. Nan non gran mèt la ki gen tout pouvwa, guys, e nou ka wè jodia nou pa jwenn videyo. bonè men m te di banm fon fason m lage video pou fanatik mwen yo yon fason pou tout moun kapab jwe ansanm e malgre anpil difikilte kamera mwen konn fè video an li kraze but li pa bon li gate anfèt sa se anba redi mwen travay yon ti video poum voye poum lage pou nou sou youtube la em espere ke tout moun anfòm m espere tout moun byen em panse ke nap satisfè malgre imaj la pa imaj sa ke nou pote a pa fin twò bèl konprann imaj la pa fin ok menm men m panse nap alèz kanmenm ok fanatik yo e map mande tout moun pataje video a Abòne avèk chanèl la e jodi an pou nou wè kòman sa ka ye kòman nou kapab e fè delo bòlèt ok bòlèt la ap kale nou nan moman men nou pa gen pwoblèm pase si wap gade wap wè yèswa si nèg yo jwe avèk nou konsa e monchè m respekte nèg yo wi humm avèk 58 95 85 sa M respekte neg sa yo wi. Zero 6 sa nou touye tet nou dèyèl nan maten kal tonbe nan aswè 406 e tandiske nan maten nou jwe 406 la yo bay zero 6 65 87 neg yo neg yo dezod wi guys antouka nou pral jwe e. Jodi a la nap gade eske nou kapab pran yon loto 3 chif. Konprann? Si nou pran yon loto 3 chif lap bon. Nou bezwenn? Antouka, nou pral gade eske nou kapab sove yon loto 3 chif jodi a la fanatik mwen yo. N ap gade kòman sa pral ye, kòman nou kapab pran l jodi an la zanmi m yo ok. E isi se DG pa w Wilson Libero TV e n ap travay pou nou sipòte ekip nou an, pou nou sipòte fanatik nou k ap swiv nou, pou nou sipòte tout abòne k ap swiv nou. M espere ke tout moun anfòm, tout moun ok. E pou vip nou an, ou menm ki poko rantre, ou kapab kontakte nou

8 38 72 23 Nan videyo maten an la ou pral jwenn boul cho maten 18 janvye 2026 e kote ke nou pote analiz, konsèy finans, maryaj e bèl loto 3 chif pou w al jwe ok Yon lòt fwa ankò bonjou bonjou bonjou zanmi m si w nouvo sou chanèl mwen an abòne avèk chanèl la Jèm videyo a, voye videyo sa bay plizyè zanmi w konnen Msye Bòlèt, ann avanse avèk travay sa ki si enpòtan. Jodi dimanch 18 janvye 2026, anben nou pral prezante w kèk ti boul pou n al jwe jodi a la. Byen rapid, nou pral pase nan premye boul cho fanatik mwen yo. Yon ti rapèl tou piti, Mwen toujou di nou sa, anvan m kòmanse bay boul mwen, m toujou di nou, boul yo pa garanti. M pa garanti pèsonn al touye tèt ou, m pa garanti pèsonn al touye tèt ou, al jwe bòlèt, al blablablabla, ou konprann sa m vle di w lan? Lajan w se pou ou jere lajan w. Li pa, li pa, li pa obligasyon pou w al jwe bòlèt, pou w al jwe boul mwen yo, paske yo pa garanti. M pa garanti pèsonn, se tchèk mwen fè, se chans m ap pran, se chans mwen an mwen pataje ansanm avèk nou. Nou konprann sa m di nou an? Se chans pa m nan, mwen pataje ansanm avèk nou. Li pa garanti. Nou tande? Antouka, e, degaje w, gad pou wè sa w ap pran nan bòlèt la, gad pou wè sa w a fè. E, premye boul m pote pou ou, m pot 10. Boul cho, Premye boul cho m pote, m pote 10. E 10 ki se yon boul ki ta sipoze tonbe jodi an. Evè jan, nenpòt jan sa ye, 10 ta sipoze kraze bòlèt la jodi an la fanatik mwen yo. Ok? E li son bèl boul. E yo bay tout lign yo deja. 08 soti. Zero sèt soti, yo bay zero en deja, men li ta sipoze tonbe dèyè vennsenk. M panse vennsenk soti. Vennsenk soti, li ta sipoze tonbe dèyè vennsenk. Vennsenk e pa yè l soti, lè yo te bay desan vennsenk lan. Zero uit te vin bay, yo te bay nèfsan kat, zero uit, zero kat. Sa vle di dis pwobab toujou pou l tonbe, dis gen plas li. Pou l ta tonbe. Ok. E nou pote dezyèm boul la ki se 26. Bon 26, sa k fè m pot 26 jodi a? Pou ki sa? M pote 26, m pote 26 jodi a, men pou ki rezon?

M pa konn si w konprann non. Yo ta sipoze ban m 17 dèyè l. Antouka, n ap swiv. E 26 la bèl anpil. E nou vote boul pè 22 kòm twazyèm boul. Nou vote boul pè 22 kòm twazyèm boul. E s on boul ki gen anpil chans tonbe maten an. 22 sa w ap gade la. Li sipoze tonbe, espesyalman nan bòlèt Florida. 22 pwobab anpil anpil pou l tonbe. Zanmi m, abòne avèk chanèl nou an, pataje videyo a. E, ok, pataje videyo a. Ok zanmi m. E, isi se DG Paw, isi se Widson Numero TV. Ti nèg yo bèdè day la. Ok? E, n ap moute avèk 14. Nou monte avèk 14, e son boul retounèl li ye pou jodi an. E 14 nenpòt jan sa ye, si ap gen bòlèt, 14 sipoze kraze bòlèt la. Ok. Zanmi m abòne avèk chanèl la, pataje videyo a, voye l bay yon zanmi, yon fanmi. M panse avèk nou anpil, e se youn nan rezon k fè maten an, mwen travay videyo pou nou. Apresa m te ka pa travay. ok paske depi wè kamera m gen pwoblèm e fanatik yo m konn pa travay m fè konbyen jou m pa fè video men maten an m di ket banm eseye mwen wap wè sa e sou laptop sou konpitè m travay e tout bagay sa bon m espere ke nou ranje tout bagay nou pote 5 èm boul nou nou pote 15. 15. Vip an se 8 29 8 38 72 23. Pa gen espesyal ankò, depi w ekri m pou vip w ap peye pri nòmal pou vip. Tande sa m di w la byen, w ap peye pri nòmal pou vip. Ok zanmi m? Wedson Numero TV, ti nèg yo bèdèdèy la. E n ap jwe dènye boul nou ki se 32. Ok nou vote 32 dènye boul epi nou fini e kounya nou prale pou n al fè 2 ti maryaj n ap di maryaj maryaj pataje live la pataje videyo a pou nou silvouplè E abòne avèk chanèl la ou menm ki poko fè sa, voye videyo sa bay plizyè zanmi w konnen k jwe bòlèt pou nou ka pa pati. Maryaj ki trè epòtan, maryaj mwen sijere nou pou nal jwe, nou vote 10 pa 26, nou vote 22 pa 14, nou vote 15 pa 32. Nou pote 10 pa 15. Nou pote 26 pa 32. La nou gen maryaj pou nou jwe maten an la fanatik mwen yo. Maryaj sa yo vrèman pwisan. Ou menm ki poko jwe avèk nou, degaje w. Ann fè kèk ti 3 chif.

Zewo kenz, epi 322 pou nou fini. E sa yo se loto 3 yo pou nou jwe maten an la fanatik mwen yo. E avan n ale, ou konnen fòk nou ba nou konsèy la. E konsèy ki trèzenpòtan. Pa janm pran lajan manje w pou jwe bòlèt, m toujou di nou sa. Pa pran kòb kay ou pou jwe bòlèt, m toujou di nou sa. Li trè enpòtan, pa fè sa. Pran kòb kay ou, lajan manje w pou jwe bòlèt, pa fè sa ok. Widson Nimewo TV, ti nèg yo bèdèday la, nou konnen kòman m fonksyone deja, e avèk respè. Jwe, pa jwe bòlèt nan tèt cho pou w pa pèdi. Bòlèt se chans li ye, toujou sonje se yon chans w ap pran. Se pa yon kòb ki seroul ke ou pral ranmase. Map di mèsi avèk tout moun, mèsi paske w te chwazi gade nou de kòmansman a la fen e paske w anvi ou te ou tap tann nou pou jwe avèk nou maten an la ok e tanpri abòne like e pataje videyo sa voye l bay yon zanmi e di m nan kòmantè a ki boul ou plis renmen pami tout boul sa yo mwen bay la. Ok se zanmi paw fanmiw Widson Numero TV nap kontre nan yon pwochen video.